Mwen salye tout zanmi ki konn pran le tan swiv emisyon tout ti koze chak lè a rive se toujou chak mardi chak vandredi emisyon sa li menm li antre lakay ou m santi son kè kontan pou mwen pou m chita e prezante w tout sa ke mwen genyen pou m prezante w nan emisyon tout ti koze pa bliye jodi a se vandredi 10 jiyè 2020 Mwen tounen avèk yon sijè ki trè oze, m swete ke w pran le tan pou gade seyans sa a e pou poze kesyon nan kòmantè ke w ap fè yo. Byen avan ke m antre dan lè detay, m ap mande tout moun k ap gade emisyon sa a pou abòne avèk chanèl lan, kite yon kòmantè, tape m yon like, montre m ke sa k ap fèt la a ou konsène, ou renmen l, n ap avanse pou pi devan. Jodi an la a sijè nou genyen nan emisyon an se, Èske ti bèf se peche? Èske tout moun ka fè l tou? Ok, se sijè sa a nou vini debat nan emisyon an jodi an la. M ap ba w yon ti tan pou w kapab abone avè chanèl lan pandan ke nan ti kout tan m ap kontinye montre w sa. E mwen remèsye tout moun ki pran le tan pou gade kòman pou abone avèk chanèl YouTube lan. E toujou peze kote pou abone an, e tire sou pèsonalize, mete sou ti klòch ou wè ki genyen e de ti ba sou kote lan, jis mete sou tout pou kapab jwenn tout videyo. Si w pa fè l konsa, ou pap ka wè videyo m yo pou banm view. Ok montrem ke ou renmen travay la e ou prè pou fè sakrifis pou travay la avanse Mwen remèsye dabò tout ansyen abone m yo fòk mwen kapab di l moun ki fèk abone e moun ki pral abone tou avèk chanèl youtube lan mwen remèsye yo paske son gwo travay ke nou fè lè nou banm grenn abone an. Kisa ki ti bèf la? Anpil moun tande pale de ti bèf, anpil moun renmen l, anpil moun pa renmen l, anpil moun panse son vye bagay, anpil moun panse son bon bagay, anpil moun panse l se peche, pa konnen si gen moun tou ki panse ke l pa peche. Ekzakteman gen moun k ap panse ke li pa yon peche. Kidonk nou pral antre dan lè detay pou nou kapab wè eske ou kapab fè l, eske tout moun ka fè l, eske l son pwoblèm ou pa. Paske Lundi Béni de Dieu la pou bay verite pa mansonj ok yn fwa ke moun nan ki nan viw lan ou marye avèl oubyen map pale pou tout moun m pap pale pou sèl moun anndan legliz ou marye avèl oubyen wap viv ansanm avèk li an koup nou poko marye men nou gen pwojè a men nap viv nan kay tout sa ou ta sipoze fè pou moun nan ki ta parèt dwòl. Men ki fini an dousè ou sipoze fèl anpil moun di ti bèf se bagay ki pi sal lè ke w gon moun anfas ou ke ki m ta kapab di pwopoze w pou fè ti bèf pou li son bagay ke l te konn jwenn deja oubyen yon bagay ke l ta anvi fè li ta anvi fè li renmen li pwopoze patenè li pou l fè ti bèf lan pou li gen moun ki konn twouve ke se bagay ki pi sal ke li te kapab fè. Men map pran le swen pou m di nou ke tout sa wap fè andan chanm ou avèk moun ou menm ke ou wèl ta parèt lèd li ta parèt sal depil fini an douceur mezanmi li pa gen pwoblèm ansanm avèk sa depi sa wap fè a li pap koze lanmò li pap koze yon grav maladi ou kapab fè sa pou moun nan san pwoblèm. M toujou di sa, è gen yon kesyon ke m ap reponn mwen pa raple m ki fan ki te poze m kesyon sa men se sou Facebook. Mwen chwazi reponn li sou YouTube, e la degaje l vin gade sou chanèl YouTube mwen an pou l kapab jwenn repons kesyon an. Li te di m konsa, bon m gen enpresyon fanatik sa li pa t gade dènye videyo ke m te la, avan dènye videyo ke m te lage an, ki te pale de eske yon vrè kretyen ka pran pòz. Paske si l te gade li pa t ap poze m kesyon sa a. Li te di m konsa eske si l marye avèk fiyanse li, eske li ka fè tout tout tout bagay avèk fiyanse an, men moun k ap swiv Kris, Mwen menm lè lèm ale nan domèn moun kap swiv Kris, moun kap ki ki fran kretyen, gen bagay ou ka fè gen bagay ou paka fè ok mwen li limite paske li te dim eske li ka bay madanm ni pla konplè bon m di m pa antre nan lojik sa paske yn fwa ou se kretyen ou se kretyèn ou paka antre nan lojik bay moun pla konplè Ok e mwen pa di ni sil bon ni sil pa bon sa se a ou menm ki konnen eske w ap fèl oubyen eske w pap fèl men mwen menm m ka pa antre nan lojik fèl paske m se kretyèn men ou menm se ou pral bay tèt ou yon detèminasyon pou konnen eske w ap fèl ou pa yo di m pa jije anyen ke moun fè andedan lanmou mwen te reponn li kesyon an m te dil antanke kretyen kretyèn moun k ap swiv kris an bon bon mou an ou pa ta sipoze fèl Paske li pa rekòmande pou yon kretyen kretyèn fon bagay konsa. Men mwen, nan emisyon pa m nan, mwen pran bagay ki ta parèt pi lejè w yo pou m montre w ke lè m analize epi m reflechi byen m wè sa pa pote annwi. Mwen di ke gen de bagay moun nan menm kou anndan legliz lè m t ap fè leson sou maryaj mwen di moun nan kapab fè l san pwoblèm men mwen pa rantre nan seri de detay m pa menm site yo menm. Alò, se granmoun nou ye, n ap kapab konprann ke sa pou nou fè, sa k bi, sa ki, m ta kapab di ki biblik ou pa. Oke, lè w marye avèk yon moun oubyen lè w ap viv nan, an, an koup ansanm avèk moun nan, ou, ou konstate ke moun sa a se kina ou, moun sa a se mouna ou, ou kapab fè anpil bagay ansanm avèk li an s ki konsène de kabann jis pou satisfè bezwen seksyèl moun nan. Ok lèm di tout bagay lan janm sot dil lan li fon ti limite tou piti ok eske tout moun ka fè beze nò avanm di sa map pran eske ti bèf lan se peche eske ti bèf lan se peche m ta kapab dil konsa yn fwa kel pat mansyone nan bib lan kòm yon peche Paske ou pat ansyen tan m pat konnen, m pat konnen si moun yo te konn fè ti bèf, men une fwa ke bib la pat mansyone ke ti bèf lan li se peche, m pale kreyòl pou tout moun kapab konprann sa map di an, m pa rete kwè ke yon moun pa kapab fè l. Yon moun ka chwazi pa fè l akoz de konsekans ki genyen lè w pa byen fè l lan. Lè w pa pran le swen, prekosyon ki genyen yo tou. Lè w pa pran leson pou fè l, men, depi l pa mansyone nan Bib la mezanmi, li pa yon peche. Pèsonn pa ka vin di m ke s on peche ke li ye. Kidonk, si yon moun kanpe, li di ke ti bèf lan se peche, ti bèf lan, men ki rezon ki fè l di l se peche, m pa gen danje avè w. Avanse avèk dè zagiman, avanse avèk dè tèks biblik, jis pou konvenk sa m ap di an, pou montre m ke ti bèf lan pa peche. Kisa w pral di m? Ou pral di m konsa ke le fè ke le mond, tout moun ki nan mond lan fè l, moun ki poko aksepte Kris fè l, payen fè l, li se peche? Non. E sa ki, men si pa, ok, si ti bèf payen fè l, li se peche, ebyen penetrasyon se peche tou paske payen fè l. Ok? Payen fè sèks, payen fè bagay. On moun pa ka kanpe pou di m paske on payen fè ti bèf a on kretyèn pa ka fè ti bèf paske yon payen bay pòz yon vrè kretyen pa ka bay pòz e byen paske yon payen fè bagay fè penetrasyon e yon vrè kretyen pa ka fè penetrasyon tou menm ke l ta marye kidonk la si n ap fè lojik lan konsa n ap wè se yon bagay ki tèlman palpab ke ou pa ka demanti l nan sa m di an. Tout moun, tout moun an jeneral k ap suiv emisyon an, kesyon an poze, ou kapab reponn nan kòmantè yo epi nou kapab fè kontinwite a pou ou, pou nou kapab plis elarji kad lan, paske li pa saji de mwen menm sèlman, li saji de nou tout. Kounye an, m pral antre dirèkteman nan kesyon sa a ki di, Kisa ki tibèf lan? Mwen te kapab di l konsa, nan yon moman seksyèl, se yon mwayen ki pèmèt moun yo jwi de plis, yon bagay ke yo pa t santi avan. M te kapab di tou pou sètèn pèsòn, se yon bagay ki mennen yo dwat e pi rapid kote yo vle rive an. Se definisyon sa mwen kapab bay pou ti bèf. Ok. Fè lanmou se yon je. Kidonk, ti bèf lan li menm li fè parti de je sa a. Se jwe w ap jwe avèk madanm ou, se jwe w ap jwe avèk mari w jiskaske w chèche yon pwen fèb pou fè l vini. Pou gason pou fè l ejakile pou l voye fanm nan pou fè l vini. Paske fanm nan tou li gon likid ke li jete. M gen pou m vini ansanm avèk sijè sa. Men se yon mwayen pou fè moun nan retwouve feeling li pi vit, pi byen toujou. Se definisyon sa m kapab bay avèk ti bèf la pou le moman. Eske tout moun ka fè ti bèf lan? Wi tout moun ka fè l. Kit ou t ap sèvi Bondye, kit ou pa t ap sèvi Bondye, kit ou te moun legliz, ou te pwotestan, katolik, sa w ye a, ou kapab fè ti bèf lan san pwoblèm. Ok, menm ke ou sou yon chè w ap preche chak jou, gen de bèl lanmou w ap fè avèk madanm ou, pou reyisi. Bèl lanmou sa a fòk ou kapab kore l avèk yon kokennchenn ti bèf chèramin. He gen anpil koup ki divize se paske youn lòt pa prè pou satisfè moun nan nan sans li, nan jan ke l te dezire an kan lè w fè lanmou avèk moun nan nan tèt pa l li gen yon bagay li ka pa vle di w akoz de timidite li ka pa vle di w paske l poko twò abitye li ka pa vle di w paske li wont di w sa men nan tèt pa l li gen yon bagay ki Kwoke la a ok sak nan tèt li a sa ki enkrike nan tèt li an sil pa di ou li se ou menm li pral chèche vrè sans lan jis pou kapab fè moun nan satisfè avèk sa ke l gen nan tèt li an gen de fanm lè yo kouche yap fè lanmou avèk yon gason nan tèt pa yo yo gen beze nwòl lan sa yo rele ti bèf lan nan tèt yo fòk gason ta fè l pou yo men yo wont di l paske gason konn prann mal fanm mal pardon fanm nan konn prann mal pafwa men se ou menm ki pou antre nan sans moun nan pou Chèche mwayen, chèche jwe, jwe, jwe, jwe ak kò moun nan jiskaske ou chèche sa k ap fè l plezi an lan epi ou fè l pou li san pwoblèm. Gen anpil moun ki di ke ti bèf lan li bay maladi nan bouch, nan lang, li gate dan. Dapre rechèch ki fèt, nou pa demanti moun sa yo, Men ann al gade pou nou wè eske Landy Beni de Dieu dakò ou pa, eske nan emisyon tout ti koze li pral bay verite sa ke moun nan di an. Se pa paske bagay la pote douceur, si t gen yon sekrè kache pou nou pa kapab devwale l, pou nou pran mesure de prekosyon yo jis pou nou pa rive viktim. Nan moman moun yo retwouve yo andedan chanm kote ke yo pral rive nan faz pou yo fè ti bèf pou patenè yo ok humm nan moman ke moun ap pase men sou fi an oubyen ap karese gason lè yap manyen lòt gen yon likid kap degaje nan kò moun nan sa se tout afè nòmal se pa yon pwoblèm e si yon moun ou wè pa degaje likid sa tchek yon doktè serye paske ou gon pwoblèm. ok tout moun an jeneral depi wap fè lanmou avèk moun ou fòk ou degaj yon likid gen moun gen fanm ki gen nati yo sere menm ke lap fè sèks avèk gasonl pa janm vrèman vre santi yon bagay ki pou fèl santi ke penetrasyon bon pou li ok pafwa lè al nan doktè doktè a di se yon anòmali e pou yo konn wè kòman yo kapab jere sa ak moun nan men jeneralman depi moun nan ap fè sèks depi moun nan ap nan moman ke gason ap pase men sou fanm nan nan moman wap pase men sou gason an gen yon likid ke degaje ki pa yon pwoblèm an nou ale pou nou wè fi a li menm li gen yon likid pandan gason an ap fè beze nò lan pou li an lè bagay lan trò antre nan li menm ok lèl rive nan faz poul vini an yo di konsa ke daprè rechèch ki fèt tou ok. Likid sa li gate dan Ok li gate dan paske son asid ke li ye lèl antre nan fant dan yo li chita pa gen anyen si w pa ale imedyatman ke w fin fè sa pou moun nan w pa al bwose w pa souke dlo pou sa menm kòman bèy de bouch I don't know. M pa sonje non dlo an. Men dlo an li fèt pou souke l nan bouch ou lè w fin fè beze nou an lan, sa k rele ti bèf lan pou moun nan. Imedyatman ke w fin fè l w al etire l, ou bwose byen bwose w souke dlo nan bouch ou. Gen posiblite an pousantaj pou l e pou li pou l soti nan dan. Men s on asid, depi w fin fè ti bèf lan pou fi an ou pa kouri ale bwose gen posiblite aprè yon sèten tan pou li ba w yon efè negatif. Sa san pwoblèm fè rechèch pa w tou pa gen manti nan sa. Kidonk, ni pou gason an tou, li gen likid ke li bay byen avan ke l ejakile an. Ejakilasyon an tou, konnen yo toujou di ke li gate dan. Men pa fi an pi frajil ke pa gason an. Ok, met tchoul lè nou fin fè sèks ansanm avèk moun nan. Lè nou fin fè ti bèf pou moun nan, kèlkeswa w te fi, kèlkeswa w te gason, Gen tandans pou toujou pran bwòs bwose don byen bwose souke dlo nan bouch ou epi ou ok. Men pou kesyon de eske l pote maladi an nou pral wè sa. Wi li pote maladi. Wi li bay moun nan, li kapab fè w malad, li kapab atake dan w, li kapab atake lang ou. Si tout fwa ke ou fin fè lawonnik kouche w dòmi ou pa bwose bouch ou, wi ti bèf lan li kapab pote maladi lakay ou men jan wè m sot di an, Si w pran mezi de prekosyon sa yo, ou kapab fè l san pwoblèm pou moun ou, fè moun nan eksperimante anpil anpil bagay anndan ti bèf la ke l pa t janm konnen avan, si tout fwa ke ou konn sa w ap fè a e ou pran tout mezi de prekosyon yo. Lè w ap fè bagay sa pou moun nan, ou sipoze pwòp. Fè moun nan byen lavel epi ou menm tou avanw fèl si ou te sot manje ou pa oubyen ou te kòmanse joune a ou te bwose nan maten ou kòmanse joune a epi nan aprè midi ou pral fèl ou sipoze bwose dan w byen bwose ok paske dan an li toujou kenbe kras paske wap manje wap pale tout sa bouch la toujou kenbe kras fòk ou bwose byen bwose byen ke yo di ke byen ke yo toujou di padon bouch la toujou gen mikwòb ladanl ok paske wap pale wap mache tout sa. Men, si w bwose byen avan ke w fè l, li kapab evite moun nan pran pwoblèm tou. Paske bouch la, depi l gen kras manje w al fè ti bèf la pou moun nan, moun nan ka toujou pran ti enfeksyon nan sa ke w ap fè pou li a. Moun nan byen lave l ou byen bwose dan w epi nou arive fè sa san pwoblèm. Gen gason ki pa konn fè ti bèf ok lè lap fè sa pou fi a se kòmsi lap rache klito fi a lage atè mesye yo ann chèche mwayen paske m jwenn anpil fi k plenyen de sa ann chèche mwayen pou nou kapab jwe l nan lespri nou di si m te fè l konsa nan lespri nou nap di l si m te fè l konsa konsa ou kwè pa tap bon chèche mwayen mete bon sans nou nan nou menm pou nou kapab konnen kijan pou nou fè l pou fi an Pou fi an kapab santi li dan le ben fèl an pwofesyonèl mezanmi medam yo tou gen anpil fanm ki di yo pap fè ti bèf pou mari yo oh gade ou nan erè ou nan erè wi cheri ou ka pap fèl m pap fè ti bèf pou mari m m pap bay moun nan pòzon ni k m kouche moun nan monte sou mwen m jwenn moun ki di m sa kidonk lè w fèl konsa cheri w pa vle fè ti bèf pou mari w lèl jwenn yon fanm deyò m toujou di nou sa ka fèl pou li li pral tache nan nan nan bouch fanm deyò an Fòk a ga fò fòk ou ka ee manman fòk ou ka byen fè ti bèf pou mari w gagarize l jan yo konn ap di yo boul boul e testikil yo boul grenn yo toujou pran le swen pou nou fè sa byen pou nou byen ee frape yo a lang nou jwe avèk li mè dayè nou konprann sa m ap di an e pa timoun nou ye ok jwe avèk li pran te tèt ee Peni maro, tèt kòk maro an kreyòl, Jwe avèk sa avèk lang ou, byen souse pou moun nan, aprann souse pou moun nan mezanmi, paske gen gason depi w pa souse pou li li gen pwoblèm ok, li konn di w cheri souse pou mwen, mwen menm m pap fè sa nan, lè ou pap souse pou moun nan moun nan ap gen tandans al chèche yon lòt fanm pou souse, gen gason k peye fanm pou souse wi, gen gason ki peye pou yon sousad cheri. ki bay ti tèt kòb la pou tèt pou yon sousad sèlman li pa bezwen fè sèks yon sousad epi li bay moun nan bon pil lajan pou tèt yon sousad alò ou menm ki pa vle souse pou mari w ou wè nan kisa w ye lè l pou l voye ti kòb la anndan pou fè manje pou okipe kò pou fè kòbèl achte bagay met nan tèt ou kounye a l pral peye yon lòt moun pou ba l yon sousad pou l byen souse pou li kounye a sa k pase la ou ka riske pèdi mari w ou ka riske pa gen kontwòl kòb k ap antre nan kay la paske mari w ap sousad cheri. Gen fanm tou se nan sa yo pran feeling lè mari yo ap byen souse pou yo cheri m nan ou ou byen ouvri epi wap bal plezi nan tèt klito l se sa ki plezi an pou li se sak fèl byen gen yn fi depi w souse pou li tou l pa bèen fè sèks alò mesye yo menm jan nap mande pou bay medam yo ti bèf yo bay medam yo ti bèf tou paske medam yo renmen sa tou gen anpil fanm ki renmen ki pa viv san ti bèf. Ok yo paka viv san ti bèf yo mezanmi bay medam yo simaye ti bèf sou medam yo ok paske ti bèf li menm li fè moun ki te fache rekonsilye ti bèf drese koup ki te panche ok ti bèf li kapab mete tou enfidelite nan yon koup ki tap byen mache. Si moun nan te abitye avèk ti bèf li, li vin ansanm avèk ou, li an koup, oubyen l marye oubyen li li anndan ka avè w, li poko marye avè w, nou gen pwojè a, ok, li bezwen ti bèf li l te konn jwenn avan w oubyen l anvi fè l, jan m sot di a, ou pa ka ba li l, li konn fè moun nan al fè tenten sou ou, mwen bay medam yo ti bèf mesye, paske yo bezwen l, yo merite l, ok. Pou m fini mesye dam, euh bay madanm nou ti bèf, souse pou madanm nou, souse pou mari nou, li anndan salon an souse, li anndan chanm nan souse, li sou tab la souse, li nan douch lan souse pou ni madanm ou ni mari ou, bay mari ou, bay madanm ou sousad lan, Ok paske ti bèf li menm li gen gran gran gran travay ke l fè nan yon fwaye, li gen gran aranjman ke li fè nan yon fwaye, mesye dam pran le swen pou nou fè sa pou moun nou, ok pa di l son peche paske mwen menm jiska metèm nan pale avè w lan li pa mansyone nan bib la ke l son peche, pa di l son bagay ki malpwòp ki enpwòp nan pa di l konsa ok, toujou pran le swen bay moun nou sa ke l renmen an, fè sakrifis pou moun nou, konsa wa va kenbe. fwaye an djanm wap a kenbe maryaj lan koup lan relasyon an djanm ok moun nan pa bezwen soti pou lal chèchel ayè epi ou menm kèw ava kontan plis toujou se la m mete fen avèk emisyon an m swete w pran tan pou byen enjoy emisyon an jodi an paske emisyon an gen koze pou wal tande emisyon an bezwen repons tou bezwen kesyon ki pou poze Epi nan yon pwochen videyo na va reponn avèk kesyon yo si gen kesyon oze Envite zanmi w fanmi w abone avè chanèl youtube lan konsa yo pap rate youn nan bèl bagay kap di sou chanèl youtube mwen an ok Mèsi a la pwochèn.